Bonjou bonswa tout moun nou sou chanel All in One Informatik la pou yon nouvo videyo Jodi a la nap kontinye seri videyo nou sou Microsoft Excellent. Mwen di mèsi a tout moun ki abone a chèn nan deja. Si yon moun nou poko fè sa ou ka jis klike sou ti bouton wouj ou an ki ekri s'abonner an oubyen subscribe an anglè an epi aktive ti klòch notifikasyon an konsa nou pap rate okenn nan videyo m yo se konsa nou kapab ankouraje m pi plis toujou pote plis videyo sou chanèl la. Rapidman nap antre nan Microsoft Excel, jodi a nou pral pale de yon fonksyon, yon fonksyon lojik yo rele fonksyon an rele and, A-N-D, and ki an fransè ki se e, e, t, ok. Kisa fonksyon sa fè nan Microsoft Excel, sa li fè Yo di w ke avèk fonksyon lojik and lan, fòk tout kondisyon ki anndan menm parantèz yo vrè pou li bay rezilta a vrè. Pou rezilta a ka vrè, rezilta sa yo ki anndan parantèz la la, pou yo vrè, fò de kondisyon ki anndan parantèz la vrè, si youn pa vrè, e lap voye fo lap voye rezilta fo ba ou fò tou lè 2 kondisyon yo respekte pou ke rezilta a kapab vrè egzanp yo di yap bay yon sibvansyon pou n kapab konprann pi byen nan egzanp lan yo di yap bay yon sibvansyon de 2500 dola avèk kèk fanmi pou antre lekòl ok yap bay yon. Y ap bay yon sibvansyon de 2500 dola avèk kèk fanmi pou antre lekòl. Kondisyon yo, fòk moun nan se yon fi, n ap wè ke 2 kondisyon yo mete yo machire yo an jòn, 2 kondisyon sa yo fò yo respekte, fòk moun nan se yon fi epi fòk li gen plis ke 2 timoun. Sa vle di fòk gen 2 kondisyon sa yo. Fòk li se yon fi. Fòk li gen 2 timoun. Sa vle di si li genyen, fòk li gen plis ke 2 timoun. Sa vle di ke si li gen 2 timoun, yo pap ba li l. Ok? Fòk li gen plis ke 2 timoun. Sa vle di fòk li gen omwen 3 timoun. Ok? Fòk 2 kondisyon sa yo respekte. Sa vle di si li se yon gason. Menm lè l gen plis ke 2 gen gen plis ke 2 timoun, yo p ap ba li l, fò 2 kondisyon yo alafwa respekte, se sa fonksyon End lan fè. Nou pral rapidman nan yon egzèsis pou nou kapab konprann pi byen. Mwen vini la, nou genyen baz de done sa, nou genyen non moun yo, nou gen sèks yo, paran yo, nou gen non yo, nou gen sèks yo, nou gen laj yo, nou gen nonm timoun ke yo genyen, epi. Nan chan sibvansyon an, se la nou pral ba yo. Swa n ap ba yo sibvansyon 2500 dola, swa nou p ap ba yo l. Kondisyon an ki sa l ye, fòk non sèlman moun nan se yon fi epi fòk li tou li gen plis ke 2 timoun. Kòman nou pral fè sa avèk fonksyon and lan, nou pral nou pral itilize fonksyon and la. Nou vini nan selil sa la, premyèman fò n poze kondisyon yo, egal, ok, If, si. Nou di si, ouvè parantèz. Si kisa? Si li se yon fi e. E li se, li gen plis ke 2, li gen plis ke 2 timoun. Pou m di sa nan Excel, m ap mete and lan, ki se e a. And, ok, fonksyon sa fò m mete l, ouvè parantèz, gade byen. M di if and, tout fonksyon ki pral anndan parantèz and lan la, Fòk tou lè 2 respekte, fòk 2 kondisyon sa yo respekte pou moun nan an genyen sibvansyon an. And, m ouvè parantèz, m prale la a, sèks li, m klike sou selil ki gen mki sèks la, la, m di si B2 ki se selil ki gen sèks moun nan egal a F, sa vle di ke ke l se yon fi, antre double kot F, ok, si l se yon fi, virgil, ok, fòk mete virgil. Epi tou, nonb timoun ke l genyen an vin nan selil sa a, ki genyen nonb danfan an. M di, si selil D2 a kote ki gen nonb danfan an, si li siperyè, sa vle di kwa, fò l gen plis ke 2 timoun, si l siperyè avèk 2, sa vle di fò l gen omwen 3 timoun. M fèmen parantèz la, sa vle di tout kondisyon, 2 kondisyon sa yo ki anndan parantèz la, ok. fò tou lè 2 alafwa respekte pou yo bay moun nan 2500 dola la. Ok, if, ouvè parantèz, and, B2 egal a F, sa vle di, sèks moun nan, ok, nan selil B2 a, fòk, fòk, fòk li egal a F, sa vle di fòk son fanm, virgil, lòt, lòt kondisyon an, fòk nonb timoun ke l genyen nan D2 a, fò l siperyò a 3. Si 2 kondisyon sa yo respekte, kisa n ap fè? Nou met virgil. Si 2 kondisyon sa yo respekte, n ap di sibvansyon, n ap ekri sibvansyon de 2500 dola. N ap mete antre double kot, ok, ok, sibvansyon de 2500 dola. Ok yap bay moun nan subvansyon de 2500 dola pou fèmen double kont la ok li te ouvè la fòl fèmen la ok sinon met virgule la virgule la se sinon an sa vle di si youn nan kondisyon sa yo ki anndan parantèz la la si youn pa ta respekte ok nap mete pa de subvansyon anto double kont fòw mete la tou double kont depi son chèn de karaktè fòw mete la tou double kont ok pa de

Ok nou konn kòman ou kopye fòmil lan. Pou moun ki sote sou videyo m yo pou la premyè fwa, nou kapab ap kite lyen lòt videyo ki gen rapò avèk Excel yo nan deskripsyon an, nou kapab al gade yo. Kòman ou kopye fòmil, ou vini la a, nan kwen anba a la, lèt wè fòm kwa nò la, ou klike goch avèk souri a, ou kenbe klik goch la vwala gel epi ou trennen l pou ou desann li jiskanba. Epi li ba w lòt rezilta yo. Lè n ap analize lòt rezilta yo sa n wè? Nou wè ke. Kondisyon an la ok li son gason sèt li son gason li gen plis ke 2 timoun sèt kondisyon sa ta ta sipoze bon men lè al gade 2 kondisyon pa respekte paske son gason li gen plis ke 2 timoun sèt men son gason yo di pa de sibvansyon La ankò, li se yon gason men li gen plis ke 2 timoun, pa de sibvansyon, pase fòk tou lè 2 kondisyon respekte, se sa fonksyon lojik end lan fè. La ankò, li gen plis ke 2 timoun nan sèt, men se yon gason, pa de sibvansyon. La, li se yon fi, li gen plis ke 2 timoun nan vrèman, yo di w sibvansyon de 2500 dola paske yo wè non sèlman li se yon fi e li gen plis ke 2 timoun nan. Ok, la. Pyès kondisyon pa respekte, non sèlman li son gason epi son sèl timoun li gen, pa de sibvansyon. La li son gason e li gen 2 timoun, pyès kondisyon pa respekte, pa de sibvansyon. Etsetera, se konsa yo itilize fonksyon lojik sa ke yo rele and lan. Nou prale rapidman fè yon lòt egzèsis. Nou retounen nan egzèsis sa ke mwen te fè deja. Ke m te fon pati ladan deja. Koman l ye. Ok nou te kalkile mwayèn nan deja. Ok kounya la nou gen mwayèn nan. Nou pral nan mansyon an la sa n vle fè. N ap gade la sa m di. Nan mansyon an. Kondisyon an kisa se kisa l ye. Si mwayèn nan siperyè ou egal a 65. N ap di ke elèv la li admi. Gon lòt kondisyon ankò, si mwayèn nan li antre 59 e 64, si moun nan fè ant mwayèn 59 ou 64, l ap l ap ajwone. Sinon, nan lòt ka yo, nan tout lòt ka yo, l ap elimine. Kòman nou pral fè sa? Ok, premye bagay nou pral poze kondisyon an. Ok, n ap fè, m ap fè yon ti zoom la. Nou pral poze kondisyon an. Ok, nou vini la, nou fè egal, if. Ok. Nou ouvè parantèz, if, premye kondisyon, fòk mwayèn nan siperyè a 45. M di si mwayèn nan siperyè ou egal a 65, ok, si m di siperyè a 65, 65 p ap fè pati, fò m di siperyè ou egal pou 65 kapab enkli ladan li. M di si mwayèn nan ki la a li siperyè a 65, m ekri 65 la. Ki sa k ap fèt si mwen nan Superior Regala 65? N ap di li admi. Antre double kot, n ap ekri admi. Ok, n ap ekri admi. Admi. Ok. Double kot la, l ap admi. Nou fèmen double kot la la. Ok. Li te ouvè la, li fèmen la. Double kot la se. Se se de ti baw yo nou wè chak kote yo ok se yo rele kot double kot ok kondisyon sa si si mwayen nan superior 65 lap admi virgule men gon lòt kondisyon ankò kòm gon lòt kondisyon ankò fòm mete li m oblije mete yon if ankò sa la lap nou wè lap itilize sa rele yon si enbrike yon if enbrike Lè anndan yon si gen lòt si, nou rele sa yon si enbrike. Nan fè sa rele yon si enbrike. Nou fè if ankò, sa vle di nou poko, nou poko, nou poko fèmen if la. Pase gen lòt kondisyon. Wè, te gen if la. Kòm gen lòt kondisyon toujou, nou met, nou ouvè yon if ankò, nou ouvè parantèz. Ok? Nan if sa a, ki sa li ye? Nou di kwa ke fòk mwayèn, si mwayèn moun nan nan entèval 59 a 64, lap ajoune. Kòman nap fè sa? Kòman nou pral di sa nan Excel ke mwayèn nan lèl nan entèval 59 a 69 a 64 pardon pou pou di ke lajoune si kounya nou pral di si mwayèn nan nou klike sou mwayèn nan li siperyè ou egal ok siperyè ou egal a 59 Ok, se superior regal a 59. La, gon lòt bagay pou m mete. Fò m mete and lan. Pou m pase gen 2 kondisyon. Ok, fò m tape and la. E pi m ouvè parantèz. Pase an dan parantèz and lan la. Ou pral gen 2 kondisyon yo. Ok, if and. Mwayèn nan siperyo a 59, siperyo oubyen egal a 59, virgil, yon lòt kondisyon ankò, mwayèn sa ankò, m klike sou mwayèn nan ankò, si mwayèn nan, ok, li enferyè kounye a, li enferyè ou egal a 64, sa vle di ke li nan entèval 59 a 64, si l nan entèval sa, e sa m di la, si 2 kondisyon sa respekte, li siperyo ou egal a 59, Epi tou, li, mwayèn nan li enferyè ou egal a 64. M fèmen parantèz la. Sa vle di, si 2 kondisyon sa yo k anndan parantèz mwen an la a, li respekte, ki sa? Met virgil, m ap di ke ajourne, ok, m ekri a, ok, m ekri a, ajourne, ok, m ekri ajourne, ok, m fèmen double kot la, m konnen fò yo antre double kot, sinon, nan tout lòt ka yo, Sa vle di, si tout kondisyon sa yo pa respekte, mwayèn nan pa siperyè oga egal a 65, mwayèn nan pa nan entèval 59 a 64, si li pa la, si tout youn nan kondisyon sa yo pa respekte, anbe n ap di ke antre double kwote, elimine, n ap ekri elimine, elimine, ok, nan tout lòt ka yo, nan tout lòt ka yo, l ap elimine. Ok, nap elimine, nou fè sa. Nou ekri elimine a, nou, men fòk, depi son chèn de karaktè, fò mete li antre double kwo, sou pa mete l lap baw yon erè. Ou fèmen parantèz la, ok, m fèmen premye parantèz, m fèmen parantèz dezyèm chif mwen an la. Fò m fèmen parantèz premye if la la. Pase ou konnen gen de if, se yon if enbrike. M fèmen lòt parantèz la, epi m peze Enter sou klavye m nan. Epi boum! Kòm pa maji li di m ke premye moun nan ou elimine paske li wè l fè mwayèn 56. M pral kopye fòmil lan. Ok, lè m fin kopye fòmil lan,

Donk sa fè mwayèn nan 2 justès, 66 admi, etsetera. M espere ke nou konprann. Si nou pa, si nou gen kesyon, nou kapab kite yo pou mwen nan yon kòmantè. Se tout sa m te pote pou nou jodi a nan All in One Informatik. Pa bliye abòne a chèn nan pou tout dènye videyo yo.